Chili, Ayiti, San viza Panama, San viza Dominiken 8 oktòb 2021 Santiago de Chile, Ayiti Avan ke nou ba w tout detay kisa pou fè, kote pou jwenn li, kòman, kijan, ki fason pou kapab patisipe nan vòl sila a kap òganize nan konpayi ayeryèn Sky Airlines lan. An nou fè w tande temwanyaj kèk kliyan ki t ap ki te vwayaje ansanm avèk nou e ki satisfè de sa sè sèvis la, kòman nou menm nou akonpanye yo, alò ban ban m pa twò pale ban m fè nou tande kòman yo menm yo t ap remèsye nou e yo satisfè de sèvis ke nou bay la, an swiv avè m.
Doja sa kap fèt sitwayen sa kap fèt manfò men monchè anpil respè wi patnèm anpil respè menn so nou byen vwayaje menn e nou pa gen anplèn fòm menn nou rive ayiti trè byen menn e konnya m nan wout m pral lakay mwen pòdepè menn so monchè anpil respè ni ou menm tout lòt staf la menn anpil respè pou nou menn paske. Nou fè deplasman nan al kanpe la pou nou wè kòman moun yo ap vwayaje menm so anpil anpil moun atè a ki òganize vwayaj yo pa janm fè sa menm men nou menm son lòt bagay li ye menm so anpil respè patnèm vwayaj la ap byen fèt nou rive trè byen menm. So m pat ka pa di nou sa men m pat ka pa remèsye nou pou vwayaj la menn so m espere nan retou a tout bagay fèt konsa tou ok patnè m.
Bonswa bonswa mesye reja kòman nou ye tout staff la kòman nou ye. Ou wè m pat gen tan pou m pale avè nou men pwoblèm ki genyen si mwen pa ka sèvi isi se si m jwenn yon wifi. M rive èpòt la yo te mete wifi pou mwen men wifi a pa ka sèvi sou telefòn nan toujou. Anyay detanzantan e soupouye m ap soupouye moun yo ka ban m yon wifi. Mesye Reja piga rele men gra nou paske vrèman m te pale avè w men m pat gen tan salye nou pou m te remèsi nou remèsye nou pou bèl travay nou ap fè m felisite nou vrèman lè m te wè nou sou youtube epi sou youtube m pale avè w m pa twò vizavi sèlman m fè w voye yon nimewo ban mwen m te voye kòb ba ou nou te peye tikè a pou mwen. M te voye la tout kè sote paske e pa moun dabitue nou ye men mesye yo kenbe la kenbe la pase tout sa yon moun fè sou tè a wap jwenn li nan syèl la ou fè mal wap jwenn li nan syèl la kòm mal ou fè byen tou wap jwenn sa w fè a se li wap wè. Men m te remèsi nou anpil anpil anpil anpil dèske nou pat kite m pèdi kòb la, paske m tande gen anpil ayisyen ki konn achte tikè san ke yo pa rekonèt moun nan, yo pèdi kòb la, men mwen menm m pat rekonèt nou e sou youtube m wè nimewo nou epi m eseye rele. Konnya se jis lè m fin peye tikè a epi m vin rankontre avon zanmi nou, e li di m konsa li gen pou y vin Ayiti an desanm, li di nou menm se bon moun nou ye depi yo wè son moun ki bay nimewo lakay li, nimewo kote lap travay, konnen son bon moun. Men an tout sa m voye kòb la, m santi tèt mwen, m di Bondye, m di si m pèdi kòb la m pèdi l, men m voye l sou kont Bondye. Epi aprè lè m vin gade m wè yo voye tikè a ban mwen, m tou sezi mesye Reja. M te sezi vreman. Mesye yo kenbe la, kenbe la pa lage. Mèsi anpil, anpil, anpil. Ni ou menm, ni 5 ti konsèy, ni madam Ruth, nou tout kap travay yo. Monchè bon bagay, bon bagay, bon bagay m felisite nou.
Pitit gason m zanmi m patnè pa m ekskize m dètke nou wè m potko rele nou m potko fè entènèt mwen te rive gen kèk bagay m te siye yo avan ke m te kòmanse fè si m monte sou nèt la m konnen sa pran m du tan Menm si nou pot ko rele nou remèsye nou men map remèsye nou endividyèlman e kolektivman. Tout ekip la ni sak te ret lakay nou e tout sak te deplase mwen prezante nou tout yon gran remèsiman paske nou te ede nan reyisi rèv mwen, a konkretize rèv mwen ki se vin viv lakay mwen. Yes jan nou tande la sa se kliyan yo dayè nou pa gen lajan pou nou ta ka peye yo pou nou ta pou yo ta fè yon gwo travay konsa men se moun ki konprann travay ke nap fè a kòman nou fèl jan nou fèl e ki satisfè de li e a chak fwa nou jwenn jan de remèsiman sa yo nou fè le maksimòm de nou menm nou sakrifye nou plis pou nou travay pi plis pou nou bay yon sèvis ki pi nòb ki pi bon. Byenke nou konnen gen moun nou pa ka satisfè lòm a san pou san, paske si Jezi Kris ki te vini ki te pran lakwa, yo te kloure l, yo te krisifye l, akwabon nou menm lòm nou pa ase pou yo ta depatcha nou. Men sa pa anyen pou ti bout tan nou gen an paske nou konnen bagay yo se jenerasyon an jenerasyon ke yo ye. Pou ti jenerasyon pa nou an nan ekip nou an, nou trè solidè, nou trè kolektif pou nou bay yon sèvis ki. akseptab la. Alò nou di mèsi avèk moun sa yo ki konprann travay la, ki ale e ki voye remèsye nou, daryè yo te peye kòb yo, gen moun ki pa wè kòb la non, men l wè sèvis la paske kòb la te ka nan men l, kòb la pat ka fè tout bagay. E m ap aprann nou yon bagay ke mwen menm mwen viv, e sa m pral di nou an si w poko viv li, Pa demantim, lajan limite ok. Lontan m te konprann depi w gen lajan tout est possible. Dezole, dezòmè tou paske selon eksperyans mwen m fè nan dènye ane 2020 pou 2021 an la, lajan limite. Sa vle di w ka bouke gen kòb nan men w, gen bagay toutotan lè a pa rive oubyen w pa jwenn yon kontak pou sa, oubyen lanati poko deside. Ou pa ka fè anyen avèk lajan. Sa vle di, lòske ou jwenn yon moun k ap ba w yon sèvis, eseye bay moun nan ti enpòtans, bay valè. Paske nou menm, mwen menm, Reja, Madam Ruth, Mesye 5 Ti Konsèy, Mesye Noldy, Son Tonax, avèk tout lòt ekip la, fason nou fè l la, nou pa di pa gen lòt ki fè l, men nou fè l avèk ladiferans, paske nou vle yon jou, menm si kounye a, paske nou menm nan kilti. Pa nou nan koutim lakay nou, nou pa felisite vivan, men se lè nou pa la y ap ap di, Men ki sa nou te konn fè ki bon. Men pou moun ki konprann travay la, nou di nou mèsi. Alò ou menm, si ke ou ta renmen, nan pwochen vòl ke nou ap fè, nou ta renmen nou bay voice ou, dayè nou pa nou pa ba w obligasyon, men si w satisfè de travay nou oubyen ou wè jan moun ap felisite nou pou sa nou fè, Kòman yo satisfè de sèvis lan, nou pa gen pwoblèm, n ap genyen vòl le 8 oktòb. 8 oktòb, n ap soti Santiago de Chile, nou prale Ayiti. Menm jan w konn wè ekip la kanpe nan èpòt la, ou konn wè mwen menm Reja, 5 ti konsèy, Madam Ruth, Mesye Noldy, Mesye Sonthonax, Matmwazèl Samantha, Matmwazam Belle, e tan dot ankò e Davens nou tout konn la, sa vle di son ekip nou fè pou nal satisfè e lan ekip la tout moun gen wòl yo gen moun ki nan tèt checking gen moun ki nan dezyèm checking gen moun ki kanpe nan tèt pdi gen moun ki la pou ede w peye molta pou sa ka pase de mobilidad sa vle di se tankou son lame ou konnen non lame gen doktè gen agwonòm gen enjenyè gen tout kalite andeyn alò se konsa nou menm Nou fòme ekip la pou nou vwayaje. Men kòman itinerè a li menm l ap ye nan vòl 8 k ap vini la. Depi l fè sizè blen nan diswa menm jou vandredi k ap 8 la, se pou tout kliyan nou yo reyini. Espesyalman pou kliyan ki t achte tikè nan men nou pou le 15 e pou le 17 yo. Depi w fin tande videyo sa, fè nou konnen pou nou remake tikè a pou ou. Vòl la li menm li t ap soti vandredi k ap 15 pou nou te rive Ayiti le 16, nou t ap retounen le 17. Men kòm alakoutime, nou konnen sa trè byen, le 17, toujou gen ti pale anpil, toujou gen bat bouch, toujou men menm gen manifestasyon an Ayiti. Alò nou vin fè imajinasyon sa, si ke nou ale le 15, nou rive 16, le 17, moun yo ka pa ka pran lari pou yo soti lakay yo, pou yo vini nan èpòt lan. Se lin de rezon nou fè yon kalkil, nou mete tèt nou ansanm, nou di non, n ap fè vòl la, n ap nan èpòt vandredi k ap 8, N ap rive Ayiti le 9 e le 10 n ap sòti Ayiti. Alò si yon moun ou ta renmen achte tikè ou soti Chili pou ale Ayiti, w ap bezwen pase de mobilidad ou ki abilite, lè nou di ki abilite, si ke se 2 dòz ou pran apre dezyèm dòz lan, ti kat pase de mobilidad ou an l ap abilite apre 14 jou oubyen apre 15 jou. Si se yon dòz ou pran sa vle di yon ki vo 2. Apre 14 oubyen 15 jou ou fin pran dòz la, li menm l ap abilite pou kapab vwayaje ansanm avèk nou. Sa se pou moun k ap soti Chili pou ale Ayiti epi w ap bezwen yon tès PCR. Si ke ou gen Molta, nou gen moun nan biwo an, 5 jou, 6 jou, 4 jou, 3 jou avan dat vòl la, ou ka pase nan biwo a, pou vini pou fè ou peye mol tap ou anliy e nap saka tout kompromante yo ba ou lè ou rive nan èpòt la pou yo pa bloke ou. Nou toujou nan èpòt la nou toujou preche moun yo e gen moun ki konn al avèk bagay yo ki anpil nou menm nou gen machin nou nal avèk yo bon notre jou la nou gen yon malèt ke nou tounen avèk li lakay nou nou gen yon kibòd ke nou tounen ansanm avèk li lakay nou gen patnè gen moun ki banm kenbe kwenta louk poum ba moun pou li avè di nou la depi se nou menm kap fè vòl Bagay kliyan nou paka pèdi. Pou moun kap soti Ayiti yo, nap bezwen yon tès PCR, nap bezwen pasaporte sanitario e nap bezwen yon rezèvasyon otèl. A note ke, se trè enpòtan, nou te konn fè pasaporte sanitario, nou te konn fè rezèvasyon otèl pou kliyan, men nou pap fèl ankò. Le poukwa? Lòske nou menm nou pran angajman pou nou ede kliyan yo, pou nou fèl pou yo, pafwa sa nap chèche pou nou fè kòm byen Se li menm ki vin tounen yon mal pou nou. Dezòmè, si w ap soti Ayiti, ou pa ka fè rezèvasyon otèl ou, ou pa ka fè pasaporte sanitario w, ou pa bezwen mande nou sèvis sa menm pou kòb alevwa gratis. Pandansetan, nou te konn fè l gratis pou moun k ap vini yo. Men nou nou wè Ayisyen, se krab li ye, pandansetan w ap chèche demare l, se li menm ankò k ap mòde w. Alò degaje w, ajans lan li menm. Li gen pou obligasyon, w achte tikè, l ap vann ou tikè, n ap voye lis la nan konpayi a, n ap mete non w, y ap fè checking, n ap voye checking nan ba ou, n ap di w met tout sa w ap gen bezwen, men ki lè pou w prezante nan èpòt. Men nou pa angaje pou nou fè pyès dokiman ankò. Poukisa m di ankò? Paske nou te konn fè l. Si ke nou te jwenn lè mo de remèsiman, nou tap kontinye fèl. Men le fè ke nou wè tout otan nap fèl olye pou ou fin fèl pou moun nan di w mèsi, se engratitid li rann ou. Sa rann nou pap fèl ankò. 8 oktòb, nap soti Santiago de Chile a minwi 40, nap rive Arica vè 2 zè du maten. e Alika oubyen Iquique paske li konn yonn oubyen lòt. Pafwa Sky voye li Santiago Alika, Alika Ayiti, oubyen li voye li Santiago Iquique, Iquique Ayiti. Nan vòl 13 lan nou te sot Santiago nou te ale Alika, de Alika li desann Pòtoprens, nan vòl 10 ke nou sot fè la se Santiago Iquique, Iquique Ayiti. E lè se konsa pakou a li menm li toujou ye, se konsa itinerè a li menm li toujou ye. Men pou moun k ap soti Ayiti yo, Ou sèlman soti Ayiti, ou vini Santiago tou dwat, ou pa fè skal pyès kote. San viza Panama, san viza Dominiken, n ap vole, n ap bay tout sèvis, san pwoblèm. Ou menm ki ta renmen ale Meksik tou, si w ta renmen ale Meksik, nou deja bèl e byen prezan, tout ekip la la, nou genyen pakedj ki disponib pou nou voye w ale Meksik. Santiago, Alica, Santiago, Iquique, vòl nasyonal, ou mèt pase pran biyè w san pwoblèm, Tout ekip la disponib. Mwen te kontan pou m te pote videyo sa pou nou, mwen te kontan pou m te fè voice sa pou m te eksplike nou e fè nou tande kòman kliyan yo satisfè. N ap kwaze ankò nan yon lòt videyo sou menm chanèl sa, sou menm paj sa. Si w apresye travay la, abòne. Si w ta renmen yon lòt moun tande kòman sèvis la e li menm pou l vin pran l, pataje l, like, konsa n ap kwaze nan yon lòt videyo. Mèsi bokou, babay tchawtchaw, a la pwochèn.